Bonjou bonjou mwen salye nou dan le presye non de jezi e jodia nou vin fè yon ti pale sou yon vèsè ke ou tande souvan men byen eme ki se ebre 12 vèsè 14 ki di rechèche la pè avèk tous e la sangtifikasyon san lakèl pèsòn ne vera Le Seigneur. Men byeneme, li enpòtan pou rechèche lapè avèk pwòp ou menm menm paske pafwa nou pa gen lapè avèk pwòp tèt nou. Nou sonje toujou sa ki te pase a nan ane dèyè yo. Ahan. Nou toujou sonje sa ex nou te fè nou, nou toujou panse, nou toujou ap di, poukisa mwen te a. Mwen te, mwen te fè pitit sa, poukisa mwen te fè si, fè sa. Nou toujou ap kilpabilize tèt nou, men byeneme, e sa vin fè nou pa anpè, paske dizan, ventan pase, han, nou toujou ap rimine sa nan lespri nou, men byeneme, e bagay sa yo, yo pa fè nou dibyen ditou, vi espirityèl nou vin paralize akoz de ke nou pa vle padone, nou pa vle bliye, men byeneme, pa bliye, han, ou gen anpil lòd pou mete nan lavi ou, Ou jene se vre, ou priye se vre mè byeneme men gen de bagay se ou Bondye ap tann ki pou fèl efò pa ou la chè paka padone mè byeneme sa mande anpil jèn sa mande anpil priyè mè byeneme humm gen de lè nap kilpabilize manman nou papa nou pou kiltep gen de lè nou sonje yon mal Yon moun te fè nou, manman nou, papa nou, tonton nou, matant nou, yon kouzen, yon kouzin, e yon moun ke nou te fè byen, mè byenneme, uh-huh, yon moun ki te fè nou, nou te fè byen, epi apre, moun sa a leve kont nou, e, pafwa, gen de lè menm lavi nou nou ka pèdi menm, mè byenneme, li lè pou nou padone, kòm li di, nan Kolosyen 3 vèsè 13 la, Supportez les uns les autres, pardonnez réciproquement. Mè byenneme, wi, Li fèw mal se vre. Ou te kriye se vre. Men Kris di, si nou pa padone, mph, li menm tou l pap padone nou. El di si w gon ofrand ou pral bay, kite ofrand nan la al mande moun sa padon avan menm, ah kounya kretyen pran la sent sèn, Epi yo pa byen a lòt, youn pa santi alèz a lòt, lòt la, depi youn wè lòt li santi san l tounen dlo, youn pa ka sipòte lòt, mè byenneme, e nou dwe retire yon bagay, bagay sa m pral di la, mè byenneme nan mantalite nou, gen de lè n ap di ènmi nou yo, se yon moun ki te fè nou mal deja, epi nou bliye si prensipal ènmi nou an se satan ledyab, w ap sezi wè sa, pou wè kòman satan ap itilize yon mari, yon madanm, yon pitit pou fè w di mal, enhen, lè, lè konsa, ou pral gen moun sa nan kè, Enhen ou pral di moun sa rankin mè byeneme e se sa satan bezwen menm e se sa enmi an bezwen menm pou wap nouri bagay sa yo nan kèw paske lè wap nouril sentespri a pa la ou te mèt wap preche legliz wap fè tout bagay mè byeneme ou te mèt wè vrèmanmvre moun yo beni nan nan mesaj ou se vre men ti sè a eh ou pa vle padone l paske se gwo evèk ou ye eh nou toujou di e minis nou ye nou pap padone menm pwòp pitit nou pase nou di se li se nou menm ki te fè pitit la ou pa pral bese tèt ou men byenneme si Kris te kite tout glwa li te vin imilye l pou nou yo te krache nan figi l jounen jodi a konbyen moun si yo ta annik gade yo sèlman woy Mezanmi dife pran sou moun sa gade moun nan gentan di tout kalite bagay mes bien aimés andan legliz mes bien aimés li lè pou nou deboure li lè pou nou depouye nou de tout sa ki mal nou toujou nou toujou santi nou pa alèz avèk entèl frè entèl mes bien aimés pa bliye ènmi an vle toujou vòlè lapè w lajwa w li toujou vle vòlè finans ou li toujou vle vòlè fanmi w mes bien aimés men se nou menm se sak fè w dwe rete nan la parole paske pa bliye Ènmi an pi gran pase w, li konnen tout bagay. Kote ou menm w ap fè manje ènmi an toujou ap kalkile. Bat pou pa yon ajan satan anndan legliz tande. Bat pou ènmi an pa itilize w pou met moun deyò enhen pou ap kenbe moun sou kè pale moun mal tankou nou pa genyen enhen li lè li tan li lè li tan ah M di w li lè li tan pou nou chanje, pou nou chanje, nou pa vle padone, si se pa nou k fè l pa bon, nou toujou gade moun sou aparans, hen, Matye 18, 21, 22 li di, nou dwe padone si l posib 7 fwa, 77 fwa, mè byeneme, pe enpòt jan n ye a, Filipyen 2, 5 li di, nou tout dwe gen menm santiman, alèkile mè byeneme legliz divi, legliz gade, Li di nan ekol 1 Korentyen 12 27 li di nou se yon sèl kò nan Kris la. Tèt la paka di li pa vle pye a. Pye a paka di li pa vle men an mè byeneme. Nou wè nan mond nan nan nan mond malefik la yo mete tèt yo ansanm mè byeneme poukisa nou menm ki kretyen nou pa janm vle mete tèt nou ansanm. Nou youn vle manje lòt youn lòt. N ap tire pwen youn sou lòt. Si youn mete yon pwogram jodi a, lòt la fè espre l mete l tou pou lòt la pa ale. Men byeneme, li lè li tan. Bagay sa yo pa dwe ap repete anndan Legliz. Nou se yon sèl kò. N ap travay pou yon sèl Wayòm. Nou pral yon sèl kote. Li lè li tan pou nou chanje konpòteman nou. Se vre nou priye, se vre. Men sa n ap chèche a, nou pap janm ka jwenn li toutotan nou pa chanje. Men byeneme, li lè pou nou chanje, sipòte youn lòt. Nou dwe padonnen youn lòt, mè byenneme, paske Kris pa pral chanje pèsòn moun anwo nan syèl la, se sou tè a, toutotan nou an vi, toutotan twonpèt la poko sone, toutotan, toutotan lamò poko pase, enhen, genyen espwa toujou, ou kapab chanje, mè byenneme, paske pa gen moun ki pral nan syèl la, Si w wè w gen yon moun, ou te mal alèz avè l, oubyen w te gen yon bagay avè l, ou di toutotan dimil liv tè pa tonbe sou lestomak ou pap padone l, enben, se sou wout lanfè a ke w ye. Ke Bondye beni w. Kenbe ti konsèy sa a, chèche lapè avèk pwòp tèt ou dabò, paske gen de lè nou pa gen lapè avèk ni pwòp tèt nou, ni pèsòn moun anndan kay nou, lakay nou, menm lè se pitit mari nou, menm lè sa l te ye a, konpòte w byen avè l. Ke Bondye beni w. Je Bondye ap gade w, tande!